Petronpey se yon konpayi ki fonde depi 10 ans de cela aux Etats Unis, donc Petronpey e li menm la fonksyone dans le pétrole et dans le trading nan dan mache finansyè an nan pi gwo mache finansyè mondyal ke nou konnen ki rele forex. Konpayi sa a li afilye li ansanm avèk yon bann rafinri petwolyè, donc yon bann peyi kap pwodwi, kap eksplwate petwòl, Kobay sa kisal fè? Donk tout gwo asosye l wi anfèt tout gwo asosye li yo moun sa yo yo achte petwòl epi yo menm yo redistribye petwòl sa vle di yo revann petwòl lan pou ki rezon yo fè sa se paske petwòl lan jwe yon wòl ekstrèmeman enpòtan nan vi ou menm avèm e ann di ke nan itilizasyon mondyal lan donk petwòl lan li gen plas li menm jan ou pale de oksijèn wap donk pou pwodui elektrisite kounye a la a, donk e byen ke gen modifikasyon k'ap fèt, e byen se petwòl, petwòl la rantre nan yon pakèt bagay, e byen konpayi sa vle itilize petwòl lan kòm yon aksyon de baz, donk pou l' kapab mete antrepriz li chita a, donk se sa ki ap ba li dirabilite. Donk konpayi sa fen 2019 konpayi sa ouvri pòt rezo maketin li paske avan pat gen aksè pou mwen menm ansanm avèk ou nou tap fè kòb dan le petwòl amwenke donk nou gen paren nou leve nan fanmi ki rich tout sa nou jwenn papa nou manman nou ap fèl epi donk nou nou kòmanse fè li nou di mwens nou kontinye fè li. Ebyen, nan fen ane 2019, Petron peyi vin jwe yon wòl entèmedyè pou mwen menm ansanm avèk ou ki pa genyen gran lajan, ki gon fèb mwayen finansyè, ebyen pou nou kapab investir dans le pétrole. Mwen pale byen, investir dans le pétrole. Donk se yonn nan mwayen donk pou ou kapab jenere lajan rapid e dizon si w bezwen libète finansyè lan, donk se la pou kapab jwenn li. Mond lan divize an 2 pati, yon pati 57 pousan e yon pati 3 pousan. 57 pousan se la gen tout moun vilnerab yo tou sa donk tout moun an di ki kondane finansyèman donk yo pa endepandan 3 pousan se moun ki lib finansyèman e moun sa yo yo pa lòt bagay se antreprenè se envestisè se pa travayè sèlman se envestisè ebyen si w la jodi an yo vin aprann ou kòman pou kapab envesti ebyen se yon opòtinite se yon pòt ke ouvri pou ou donk mwen swete ke ou sezi opòtinite a donk e pou pa regrèt. Paske opòtinite ou pa jwenn li 2 fwa. Donk, e Johnny Grant ki se CEO konpayi sa, donk ki vini ansanm avèk e ann di ke sistèm e marketing sa donk pou nou menm nou kapab fè kòb. Nou pa gen pi gwo bagay ke nou pral fè ke pale yon moun de konpayi an, eksplike l ki opòtinite ki genyen ladan l lòske yon moun se manb pe tronpe donk pou moun nan vin benefisyel donk nap pale de yon konpayi donk ki ap evolye dan le petròl se pa lòske w antre nan konpayi an ou pral achte petròl donk pou al vann bagay gaz blan dizèl gazolin donk ou pral achte gaz donk pou vin pou vin revann non pa gen sa konpayi an rann ou sèvis an ok donk li rann ou sèvis an donk konpayi an li menm lap fè kòb dan le petròl e lan dan le trading donk ansanm de kòb ke konpayi an li menm li fè donk gon ansanm de pousantaj ke li menm li pataje ansanm avèk tout manb ki aktif andan konpayi sa. Ebyen ou menm ki tande pale de konpayi sa Assurmart ok nou diw kot konpayi an soti kotel ye tout sa ok nan kisa ke konpayi ap evolye donk se pou konpayi ki vin ou di mwens ou vin antre ladann sèlman ou vin fè envestisman men ou pa konnen ki kote konpayi sa li menm lap fè kòb sa ke li menm lap peyew la ebyen petronpay nap repetew ke petronpay li menm lap fè kòb dan le petròl e dan le pli gran mache finansyè o mond ki se forex ke konpayi sa li paka fè lajan ebyen gen fason pou antre andan konpayi sa donk ou menm kap tande maswè la donk gen fason pou antre pou vin fè lajan fason sa yo pou antre pou vin fè lajan nou dedike li ansanm avèk gwo chanpyon nou ki se Luyma donk le chanpyon de lekip anfèt de anfèt de de Petrostar donk ki se yonn nan chanpyon ki pral defini fason ke ou kapab rantre andan konpayi sa pou vin fè lajan chanpyon m avèw.

Eske nou tandem byen e nap ekri selman 5 5 5 nan chat lan eske nou tande vwam byen mwen ta renmen konnen eske vwam byen pase eske nou tandem byen ok dakò e nou tandem byen ya merci merci ebyen zanmim yo jodia nou konbyen souple ebyen jodia nou se premye novanb Premye novanm sa a li menm, li dwe defini yon bagay pou ou. Mwen menm, li defini yon defi pou mwen menm, paske mwen bezwen fè plis nan PetronP. A, wè m kòmanse fè, bagay la kòmanse bèl nan menm, men se poko la rèv mwen ye. Rèv mwen le ale pli lwen, epi pou m fè plis bagay. Mwen gen yon mwa devan m la pou m travay darachpye, epi Ebyen premye desanm m pral vin prezante nou la men sa m fè ok pou premye novanm sa la mwen nan baril 9 99 ok sa vle di ke nan espas mwa sa mwen menm mwen gen randman pam m pral ba nou lèm rive premye desanm ebyen ou menm tou fè menm bagay la tou pran mwa desanm sa pran mwa novanm sa kòm yon defi ebyen men kote ou vle ye nan petronpay biznis lan li menm li reyèl. Li solid, pa gen anyen kòmsi nap tann an tèm de prèv ankò ladann, ebyen tout douda ke nou kapab genyen, tout sa retire nan tèt tout moun. Ou menm ki vin nan zoom sa pou la premyè fwa, ebyen son kado nwèl zanmi sa ki te rele w la, map tou di w sa, zanmi ki te rele w, ki te envite w, ki te vin ba ou opòtinite sa, aprè ou fin tande zoom sa, Ou mèt relel. Di ah zanmim merci anpil pou gran kado sa ou fèm tande la paske Petron pay li menm se yon kado nwèl kel ye jan ke mwen menm mwen toujou dil la e anpil nan nou wè son kado nwèl ou menm ki vin la ou menm tou pral wè son kado nwèl il sifi ke pe ou fè sa Petron pay mande pou fè ebyen nou pral antre dirèkteman ebyen nan 2 fason yon yon moun kapab fè lajan nan Petron pay 2 fason ok 2 fason sa yo Ebyen yap pèmèt ke ou fè kòb nan konpayi a san kè sote, san pwoblèm. Ebyen, 2 ensitatif sa yo kap pèmèt ke ou antre andedan PetronPay san oken pwoblèm. Swa ou parèt andedan konpayi sa kòm yon antreprenè ou ankò ou parèt kòm yon nan konpayi sa kòm yon moun ki vin fè sa rele rezo, ekip, MLM, tout sa yo pou m site yo sèlman. San pli tade chanpyon, Ou pral banm pati ki genyen tout baril yo avèk tout pri yo ak tout kantite pwen ki akonpanye baril sa yo. Ya, mèsi. Ou menm k ap tande pale de konpayi sa a, ki se Petronpay, ki bezwen antre ladan l, men ki fason ou kapab antre ladan l? Ou antre ladan l kòm yon senp antreprenè, ebyen, dan le domèn denvestisman ou vin parèt, ou envesti kòb ou nan konpayi sa a. Jan nap gade a la, nap gade baril yo, avèk tout pri yo, nap gade nan pati goch lan gen 4 e nan pati dwat lan gen 3, avèk tout pri yo. Ou menm ki chwazi vin antre nan konpayi sa, ou se yon moun ki di kèt, mwen menm m pa gen tan pou m fè marketing, travay mwen pa banm tan, m pa gen tan pou m pale anpil ak moun, ebyen map neke antre nan konpayi sa mwen menm, mwen chwazi yonn nan baril sa yo, ebyen kòb mwen ap travay pou mwen de lundi au vendredi. Ebyen si w se yon moun konsa, men kisa konpayi sa di neke lap pwomèt ou. Lè w antre anndan konpayi sa, ou chwazi yon baril, 25, lè m di yon baril 25, ou chwazi yon baril pou 25 dola, ebyen konpayi sa li menm, chak jou ke l ap peye w. Ok? Li peye w de lendi o vandredi. Samdi avèk dimanch, ebyen konpayi a li menm ke l pa peye. Lè w chwazi yon baril 25, ebyen chak jou, de lendi o vandredi w ap fè, je w pran 38 dola. Ebyen, Chak semèn wap fè 1 dola 49, ebyen chak mwa wap fè 7 dola 8, ebyen randman total ou lè ou arive atenn limit maksimal lan wap fè yon afè de 75 dola, lè sa pa de frè denskripsyon. Ebyen ou menm ki te fè chwa de yon baril 50, ki se 50 dola, ebyen de lendi o vandredi konpayi sa li menn ap peye ou 0 dola 75, ebyen kòb wap arive fè nan semèn sa 3 dola 75, ebyen kòb wap fè chak mwa se 15 dola, Lè ou arive atenn limit maksimal la, ebyen wap fè yon afè de 150 dola nan espas 10 mwa. Konpayi a li menm se yon kontra ke l siyen avè w pandan espas 10 mwa. Lè nou di w pandan espas 10 mwa, se pa vle di se lè ou gen 10 mwa wap ka retire kòb non non. Sa vle di ou gen yon espas de tan, yon entèval de tan pou ou menm ou fin retire tout kòb wap gen pou fè a. Ebyen ou menm ki te fè chwa de yon baril 99, Ebyen kòb wap fè chak jou de lundi au vendredi wap fè yon dola 49, kòb wap fè chak semèn se 7 dola 45, kòb wap fè chak mwa se 29 dola 8, ebyen kòb wap fè pandan espas de 10 mwa sa lè wa rive atenn limit maksimal lan wap fè 298 dola pa de frè denskripsyon nan pati sa ebyen ou menm ki te fè chwa de yon baril 249 ebyen kòb wap fè chak jou de lundi au vendredi andedan konpayi sa

Ou menm ki te chwazi yon baril 499, kòb ou ap fè chak jou de lendi o vandredi, se 7 dola 49, kòb ou ap fè chak semèn, 37 dola 45, kòb ou ap fè chak mwa, 49 dola 8, ebyen kòb ou ap fè pandan espas dimwa sa, lè ke ou arive atenn limit maksimal lan, ou ap fè yon afè 2498 dola. Kòm frè denskripsyon, akonpanye de 480 dola, se 15 dola. Ou menm ki te fè chwa de yon baril 999, kòb wap fè chak jou, de lendi o vandredi, wap fè yon afè de 14 dola 99, sansibleman egal avèk 15 dola, chak semèn wap fè 74 dola 95, ebyen chak mwa wap fè 299 dola 8, ebyen randman total ou, randman maksimal la, wap fè de 2997 dola. Se lè sa ou arive atenn limit maksimal la. Frè de enskripsyon, w ap bezwen 30 dola ki akonpanye 999 dola la. Ebyen, ou menm ki te fè chwa dènye baril la, ki se 1999 dola sa, kòb w ap fè chak jou de lendi o vandredi, w ap fè 29 dola 99, sansibleman egal avèk 30 dola, kòb w ap fè chak semèn, 149 dola 95, kòb w ap fè chak mwa, ebyen se 599 dola 8, ebyen kòb w ap fè lè w atenn limit maksimal la, lè w boule 300 pousan an, w ap fè 5997 dola. Kòb kab akonpanye de sa se 30 dola pou frè denskripsyon. Ebyen, tout sa ke mwen menm mwen sot site la yo, ebyen ou menm ki se yon moun, ebyen pati marketing pa enterese w, ou nèke chwazi yonn nan baril sa yo, de chwa ke ou kapab, ebyen san oken pwoblèm konpayi a li menm, li di kèt gade m si yon kontra avè w pandan 10 mwa, men sa l gen, ou aksepte, dakò, ou pa aksepte, ok, sa se konsa konpayi sa ye li menm. Ebyen, Moun ki te envite w la, ou pa gen pou al di kèt, apa se yon baril 20, apa se 75 m fè pandan dima wi, si se 25 lan ou te pran, ebyen w ap pèyen, w ap fè 75 dola w la. Si w te pran ki plis, w ap fè plis kòb. Be, se konsa ke l ye. Ebyen, petwon pay li menm, pati sa, se konsa ke li rezève l pou. Ok, gen yon lòt pati andedan konpayi sa. Ok, men lè nou di ou fè l pandan 2 pati, sa pa vle di, an menm tan si m ap fè rezo, ou gen yon kòb pou fè pou, pou fè pou, pou fè pou, Ant lè w te antre vin envesti, ou gen yon lòt kòb lè w ap fè rezo. Non, non. Ok? Ou menm kounye a, lè w chwazi vin fè rezo, kòb ou t ap fè pandan di mwa, ou ka fè l nan yon semèn. Kounye a, lè w chwazi fè rezo, lè w chwazi fè sa yo rele marketing kounye a la, sa w t ap fè pandan di mwa, ou ka fè l pandan yon semèn, ou ka fè l pandan yon jou. E gen yon bagay tou, fòk mwen sinyale, ase souvan sou gwoup la, mwen tande anpil, e talè a sou gwoup la, mwen te jwenn yon back office yon Afriken ki fè 20 mil dola. Pandan 9 jou, li arive fè 20 mil dola. Gen yon zanmi ki lè panse, zanmi an di konsa, Kòman fè m gen yon baril, ebyen, e 1999 pou moun nan fè tout 20 mil dola? Non, non. Kòb w ap fè a, li pa depann de baril ke w pran an. Moun nan, se, m te di nou sa deja. E m kwè Thompson te eksplike l tou, li te di kèt, si anpil nan nou ta konprann ki jan PetronPay bèl, ebyen li pa konn si nou wè l menm jan avè l. Ou kapab kòmanse de zewo nan PetronPay, Pou a rive fè milyon dola liye. Yo t konn peye pou yon biznis 2 gouden. Yo just baw 25 dola pou ka teste biznis lan. Ok, yo yon 50 dola se pou teste yon biznis. Ok, si w ta panse biznis sa pa bon, m pa kwè pèdi 50 dola w te ka kriye pou sa. Lè yo baw ni 25 dola, ni 50 dola, se pou teste biznis lan. Men pay t konn pay, se yon biznis lajan ke li. Ou kapab fè otan de kòb kew vle. Ou gon ekip, ou gon rezo, ou gon antrepriz andedan pay t konn pay. Kap byen frape. Branch goch ou a byen frape. Branch dwat ou a byen frape gasonm, sa w tande la se lajan ke w ap fè. Se konsa biznis sa li menm ke l ye. Toutotan ou gen yon rezo ki vrèman solid, ebyen w ap fè yon pakèt lajan. San pli tade mwen pral nan dezyèm pati a ou pral ka eseye konprann sa m ap di w la trè byen pou ka wè de ki sa ke mwen menm m ap pale w. Pati sa li menm li ekstrèmeman enpòtan pou m eksplike nou e mwen toujou pran swen pou m eksplike nou lè m rive la. Nan 6 fason lè w antre fè rezo andedan konpayi sa, premye fason an, Konpayi a li menm li fè sa rele yon partaj dè pwofi. Sanble sa souple, pwofi. Konpayi sa li menm, li pa pran kòb pa m nan li peye Jak, li pa pran kòb pa m nan li peye Andre. Non, non. Se sa ke l fè kòm pwofi, lè l ap fè acha e vant petwòl yo, nan sa ke l fè kòm pwofi, ebyen li jenere ak tout moun, ebyen ki te gen yon baril andedan konpayi sa, yon pousantaj ki alan de, ebyen, 0.20 a 2.5 pousan. Ebyen selon baril ke w pran an. Sa ka rive w gen yon baril ou pa menm rive nan 1 pousan chak jou. Se sa fè w 0.20 avèk 2.5. Ebyen ann gade yon similasyon dirèk pou yon moun ki te chwazi yon baril 249, ebyen randman an tèm de pousantaj men konbyen yo ba li chak jou. Egzanp 2.49 la, randman an randman mwayen moun sa a de lendi o vandredi se 1.5 pousan. ok wè li pa menm rive nan 2 a menm ok ebyen lendi moun sa fè 3 dola 74 mèkredi li fè 3 dola 74 jedi li fè 3 dola 74 vandredi li fè 3 dola 74 pandan 5 jou sa ebyen konpayi sa li li bay moun ki te pran baril 2.49 la ebyen 18.7 dola se sa ke li ba ou ok sa an tèm de pwofi konpayi sa li menm ke li fè li pataje yo de lendi o vandredi. Ya nan pati chanpyon. Ok. Dezyèm fason lè ou menm ou se yon moun ki vin chwazi fè sa rele marketing de rezo, MLM, ekip pou m site non sa yo sèlman, ebyen gen fason sa e dezyèm fason ou kapab fè anpil kòb nan pati sa. Gen sa rele rekòmandasyon dirèk e endirèk. Se 2. Ok. Kilè n ap pale de sa rele rekòmandasyon dirèk, pa egzanp, mwen menm, mwen menm Duma, mwen envite Jak, Jak se yon, Jak se yon dirèk pou mwen paske mwen siyen pou li, li antre nan lyen m. Lè Jak mete Andre, Andre se yon endirèk pou mwen pase Andre pa antre nan lyen m, li antre nan lyen Jak ki te antre nan lyen m. Lè sa a Andre se yon endirèk pou mwen. Ebyen tout moun nèt ou refere andedan konpayi sa a, epi ki antre nan lyen ou, e tout moun sa yo, yo fè pati de premyè jenerasyon pou ou, konpayi a li menm l ap ba ou 10 pousan selon baril chak moun sa yo pran. Ebyen, tout moun ki kòmanse nan dezyèm jenerasyon pou ou jiska la sizyèm nan w ap fè 1 pousan. Men, nan tèks n ap gade ki nan men nou an, n ap wè premyè jenerasyon an nou wè 50 pousan. Ebyen, wi se 50 pousan ke l ye, men pou eseye konprann 50 pousan sa a, Ebyen son kesyon de similasyon konpayi sa li menm li fè pou konprann li. Ebyen nou pral gade avèm tektyèlman jan ke li ekri a kote k make similasyon an pou nou wè ki kote 50 pousan sa konpayi a li menm li di ke l bay la sou tout moun ke ou refere ebyen de manyè dirèk ke ki antre nan lyen ou. Egzanp, barèl de 49.

Dja, n ap kontinye. Ok. Ebyen, lòt fason, e se la a, pou moun k ap fè rezo, pèmète mwen di nou sa byen, se la kòb konpayi a chita. Ok? Men sekrè e moun menm ki bezwen fè anpil kòb nan Petron peyi. Se la sekrè a ye, nan kesyon de binè sa. Binè sa, ou kapab fè yon kantite kòb ilimite. Si n ap gade egzanp konpayi a pran avè nou, li kote gen 50 mil pwen an, kote gen 30 mil, wè se gwo egzanp ke yo pran avèk nou. Pou nou menm k ap di, a, kòman m fè m ka fè tout kòb sa alòske baril m te pran an, se 1999, se 6 mil dola li ye. Non, non! Gen wè ki egzanp li pran avè w, li pran yon egzanp kote ou ka fè 15 mil dola. Ok, sa vle di kesop sa ki ta vo 6 mil dola an tèm de, ebyen pousantaj la wèl menm doublel. Sa vle di kantite kòb wap gen pou fè li pa depann de baril ke w te pran. Li depann de kòman rezotaj ou a fèt, kòman ekip ou a ye, kòman antrepriz ou a ye. Se sa ke li. M pral eksplike nou pati sa, map fon ti rete sou li, sa li ekstrememan enpòtan. Ebyen nan kesyon de binè sa, wap gen 2 branch. Wap gen yon branch adwat, wap gen yon branch agoch. Ebyen, mwayennan ou menm, de premye moun ke wap gen nan binè yo, yo dwe aktif e a nenpòt baril ke moun sa yo kapab aktif ak nenpòt baril. Ebyen, diplikasyon li menm lap fèt nan de branch ou yo. Ann gade byen avè nou, ki make ekip A, an tèm de pwen, nou wè 50 mil, nan ekip B, an tèm de pwen, nou wè 30 mil. Ok. Kote nou wè 50 mil pwen sa a, se kòm si li reprezante 50 mil dola. E kote nou wè gen 30 mil pwen sa a, se kòm si li reprezante 30 mil dola. Dan la sware souple, tankou mwen menm aswè a la, an men bagay sa a, li pa janm fè m dòmi. Aswè a la, li pa twò mal pou mwen non. M santi m pral byen leve. Pase m wè bòk pi fèb la la, li pa twò mal. Pase depi lò tou jou krab la gra pou mwen. Ebyen, aswè a la, a minwi, nenpòt, tankou nan ka de figi ke n gen devan nou an la, ou menm ki te gen 30 mil pwen, kote ki te ki pi fèb lan, konpayi a li menm li pral ba ou 50 pousan ladan l. Kòm m te di nou 30 mil sa li reprezante 30 mil dola, dan la sware, a minwi, konpayi a li menm l ap ba ou 15 mil dola. Ou tande? E l ap lage l sou apa, ou pa bezwen sezi pou sa. E si, si w te gen menm plis menm, pa gen pwoblèm, li t ap toujou ba ou sa k plis lan. Ok. Se konsa ke l ye. Men, nan kesyon de pri sa ke n ap tande a, konpayi alim li gen yon bote ladan l. Malerezman, anpil nan nou poko ka konprann Petron P. M pa konn nan ki konpayi ou ye deja zanmi m. M pa bezwen konnen nan ki konpayi ou ye deja. Gen anpil nan nou la, nou ka gen yon zanmi nou ki envite nou. Nan kèlkeswa konpayi ou te kapab ye a. Wè ki te lespri ou vle aprann. Ou andwa te gen yon zanmi ou ki t ap eksplike w Petron P. Ou di a, monchè m ap rete sou sèl biznis ke m ye a, m pa nan bagay Petron P. Ok!

Pwen yo ka soti nenpòt kote. Bonis endikasyon endirèk la, li rive nan sizyèm jenerasyon ou. Men pwen an li menm, li ka soti nan nenpòt kote. Nenpòt kote pwen an ka soti. Tankou talè a la, lè m ap gade nan ekip mwen an, kite m ba w yon ti eksplikasyon sou sa freo. Mwen gen 200 pwen k pati. 200 pwen sa m di kèt, kote 200 pwen sa soti? Ebyen 200 pwen sa, l ale nan bò ki pi fò m nan. Ok, li pa ka itil mwen. Ebyen 200 pwen sa, Li soti apre sizyèm jenerasyon m nan. Wè jiskot mwen wè l soti anba nèt e l vin jwenn mwen kanmenm. Se konsa tou, si 200 pwen sa a te rive nan bòk pi fèb mwen an, m t ap gen 100 dola. Men biznis ke nou gen nan men nou la. Sa vle di se yon biznis ki vrèman gran. Otomatikman, ou gen yon rezo ki vrèman ekilibre. Pwen an ap soti pa tri pa bò. E sa w tande a la, wap fè kòb nan konpayi sa on pakèt lajan ke wap fè ebyen pati sa yo mwen te gen poum te eksplike nou de konpayi ya ebyen map kite rès pati ya ki se frèm katòs mwèl gentan pase pi devan li gentan gentan bezwen pale bay bon istwa etwal la mwen renmenn anpil se sak fè li gentan bezwen poum bal pale ebyen frèm map baw pale pasem wè bon istwa etwal sa mwen renmenn anpil mte vle bay moun yo yon ti eksplikasyon. Se la kòb konpayi a chita nan genbine sa chak swa a minwi. Travay ekip ou, w ap fè yon kantite de kòb ki ilimite. Ya chanpyon, mwen ba ou. Yes chanpyon, mèsi. E bon travay men, paske m santi Chak jou men donk se yon bonm wap devni men donk li la nap frape nap eseye plen tèt lan yon fason pou n kapab fòme e moun yo paske lè w gon biznis wap fè biznis an liy fòk ou fòme tèt ou byen pou kapab esplike yon lòt moun biznis lan byen ok donk se pou rezon sa nou fè zoom yo se pou moun yo kapab fòme tèt yo yè nou rive nan katriyèm fason pou yo fè kòb andan konpayi an ki se Bonistwa Etwal lan. Donk map fè yon similasyon e nou pap wèl nan ekriti sa men gade tande byen sa map diw. Donk ou envite 3 moun andan ekip ou, chak moun vini yo pran yon baril 249 dola. Donk ou pran 3 moun, 3 moun sa yo dirèk nan Lyon, yo chak pran baril 299, 249 dola. Donk lòske yo fè sòm kòb e 3 moun yo epi yo divizel pa 10, ou pral fè 74 dola ankò. Ou te fè 24 dola Ou fè 24 dola 90 chak fwa yon grenn moun sa yo antre, ou fè 3 fwa 24 dola 90 epi bonis 3 etwal lan yo pral baw sòm kòb 3 moun sa yo ankò donk pou kapab fè yon lòt 10 pousan sou sòm kòb 3 moun sa yo donk sa se bonis 3 etwal lan donk ou ka fè li plizyè fwa ou ka fè l yon premye fwa ou met 3 moun ou fè bonis 3 etwal ou fè ou mete 3 moun ankò nan lyen ou fè bonis 3 etwal donk otan de fwa ke ou kapab ou ka fè bonis 3 etwal donk e sa fè nou renmen sa e ke Donk nou gen zanmi nou ki se Jean Ronel ki antre nan konpayi an e semèn ki sot pase a, li antre yon baril 99 dola, donk li mete 4 moun, donk li 4 moun nan ba li yon sòm ki depase 298 dola, donk non sèlman li benefisye bonis 3 etwal nan konpayi an, donk li benefisye yon prim ke nou pral pale ankò la, wale toutalè. Donk sa se bonis 3 etwal la, donk si nou gade nan similasyon an, donk nap wè kote ke yo di ou mete 3 moun pa egzanp,

E n ap soulinye pou n di ke li pa nesesè bon pou baril yo egzat, sa vle di pou baril yo menm, li pa nesesè donk pou se baril 25, 25, 25 oswa 249, 200. Baril yo ka diferan. Il sifi ke w mete 3 moun, e 3 moun sa yo aktif, yo achte baril yo, enben ou kalifye pou bonis 3 etwal. E senkyèm fason ke ou fè kòmandan konpayi an se bonis renouvèleman. Donk kòman l fèt? Ou gon moun ki antre nan konpayi ou, anfèt li antre nan rezo ou, nan ekip ou ak yon baril 50 dola. Epi lòske moun sa konsome 250, 260 pousan de baril li an, li upgrade, li pral pran baril 99 la. Lè sa li peye 49 dola donk pou l monte pran baril 99 la paske se diferans ant baril ki vin apre a avèk baril ke ou ye an ou peye. Donk nan 49 dola sa ke moun sa li menm li peye an, donk ou si se fiyèl ou, ou fè bonis dirèk sou li, sa vle di y ap ba w 10 pousan sou li, plis w ap benefisye prè. Enben si te endirèk ou, w ap benefisye 1 pousan sou li, si l nan sizyèm jenerasyon, w ap benefisye 1 pousan sou li, plis prè. Pou bonis endirèk e dirèk yo, donk se 1 a sizyèm jenerasyon, ni pou bonis renouvèleman, donk se lè ou fè yo, men pou kesyon prè, moun nan mèt nan milyèm jenerasyon ou ap benefisye pwen yo. Donk sa se bonis renouvèleman. Donk nou vin nan dènye fraz lan, dènye fason ke ou fè kòb anndan konpayi an, donk sa son kado li ye. Ok, sa li depann de travay ou. Dizon pandan wap tout wap travay plis wap fè kòb, ou pèmèt ke konpayi an la fè kòb tou, enben konpayi an li menm lap rekonpanse w. Donk Shelson, èske w kapab pale moun yo 3 nan rekonpans sa yo ke konpayi an bay apa de kòb moun la bay andan konpayi an?
Apa de kòb moun la bay? Pati sa e nou pral pale moun yo. Mezanmi, men sa k pèt wonn peyi la. Gade tout pil kòb mwen eksplike nou ke nou kapab fè nan binè e malgre sa konpayi a li menm Li rezève pou nou yon pwogram ah waww m paka konprann kòman konpayi fè ap bay lajan konsa èske son m pa konnen èske son sous lajan konpayi sa genyen m paka konprann pou konpayi li menm nou gen le gran chanpyon marasa pam e pa de kòb non konpayi sa pa gentan ba li paske li gentan nan li gentan nan katriyèm nan la nèg sa e pa de kòb li pa jwenn papa ok sa vle di ke sa e kòb yo ba li yo li pa depann de sa l fè avan yo epi ou menm ki nan sal la la. Ki vin pou la premyè fwa, m pa konnen nan ki konpa yo soti deja. Men sa a ou poko janm wè l kote w ye a. Se sèl nan Petron P w ap jwenn sa a. Malgre w fin fè kòb, eben yo kite kado pou ou. E se sa, sa eksplike nou tou konpayi a pa vin jwe. Si se yon konpayi ki te vin jwe, nan ki bay moun kado l t ap ye? Li pa t ap nan bagay sa yo pou ou. Konpayi a vin di w, eben li gen bagay pou ou. Eben zanmi m, kado sa nou wè la yo, Nou kapab pran yo. E nou gen egzanp lan nan mitan nou la. Nou gen gran nou gen gran menntò nou ki se Jean Latayat, aktyèlman la, l ap travay pou l tèmine baril, e pa baril non, grad emerald lan. Se li l ap travay pou l tèmine l. Se senkyèm nan. Wè l gentan pase tout kat sa ki devan yo. Epi ou menm tou w kapab fè l. Kisal ye? Se travay. E pa bliye, moun ki te mete, fòk nou di sa souple. Gen de sistèm, se moun ki anlè a kap ka taye banda. Moun ki anba yo, oubyen m konn rele yo nan ke kamyonèt la, yo pa gen anyen ke yap jwenn. Epi gason m pe konnen pa konsa. Ou ka wè la moun ki, pa egzanp, mwen menm mwen t nan konpayi sa la, mwen gen yon mwa avanw, ou menm ou apèn antre jodia la, kòb ou gentan fè mwen m poko ka fèl. Yon bagay konsa. Se kesyon de kòman ou travay ekip ou, kòman ou travay rezo ou. Kòb wap fè a li depann de kapasite travay ou. Ok. Ebyen, pou fè, pou jwenn yonn nan sa a la yo, ebyen se pwen pou fè. E m pral eksplike ou kòman ou fè pwen sa yo. Chanpyon, fè yon kout ba pwen rapid rapid pou m montre moun yo. Moun yo ap di kèt kòman m ap ka fè pou m fè pwen sa yo. Rapid rapid chanpyon. Ok zanman m. Ebyen, pwen sa yo, se pa pou moun al vole non la. Bon, mwen panse se avèk tout Ayisyen mwen anafè la. Mwen panse, se yon pakèt Ayisyen nou ye, Ayisyen mwen pa konnen si gen moun la ki natiralize. Ou natiralize ou pa, se Ayisyen ou rete. Nou konnen, lakay nou, nou abitye ak sa, pwen pou nou al vole. Non, se pa pwen pou nou al vole sa yo ye. Sa yo se pwen n ap fè pou yo ba nou yon kado. Ok! Ebyen! Lè ou menm ou envite yon moun nan konpayi sa ki pran yon baril 25, konpayi a fè w kado 5 pwen. Moun ou te envite al pran yon 50, konpayi a fè w kado 10 pwen. E pwen sa yo ap vin nan pwogram rekonpans lan. Ou fè 99, konpayi sa fè w kado, pa egzanp, 20 pwen. Ou te pran yon 2,49, konpayi a fè w kado 50 pwen. Ou te pran yon 4,99, konpayi a fè w kado, ebyen, 100 pwen. Ou te pran yon 9,99, konpayi a fè w kado 200 pwen. Ou te pran dènye, moun ou te envite a te pran dènye an 1999 la, konpayi a fè w kado 400 pwen. Chanpyon rapid rapid pou n tounen menm kote a. Ya, m sot montre moun yo kòman pou yo fè pwen yo. Ok zanmi m. Epi ou menm ki t ap pede envite moun nan konpayi sa, ou gen rezo tèt chaje, tankou avè anpil mesye la yo k ap, k ap, yon pakèt chanpyon nou gen la, m pa ka site non yo, non chanpyon yo kòmanse twòp. Ok. Lè w arive fè 3000 pwen, ebyen grad ou, bon si w pat gen grad nan vi w deja, ebyen la w gen grad, ok, si w pat gen grad, si w te pase tout karyè w, ou pat gen grad nan vi w, Petron pay di li gen grad ke l kite pou ou. El gen pi gwo grad la l kite pou nan ke ou te kapab anvi konnen. Ok. Ebyen lè w arive fè 3000 pwen, konpayi sa li menm, grad ou se yon sta nimewo 1, l ap fè w kado 100 dola. E 100 dola l ap ba ou a, se yon bagay anplis de sa w ta fè, yon kado. Epi, lè w a, m pap ka gentan ba nou tout paske yo nan tèks lan ki nan men nou an. Lè w a rive fè 250 mil pwen, grad ou genyen, ou se yon safir, ki sa konpayi sa li rezève pou ou lè w rive nan 250 mil pwen sa a zanmi m? Epi, ou menm ki la a, ki se fanatik foutbòl, egzanp, a konnen anpil nan nou la se fan Messi, Cristiano, konprann? Epi, n ap ka gen chans, bon e nan televizyon, se nan televizyon ou konn wè Messi, Cristiano, e m pa konnen gran foutbolè sa yo, Wap ka gen chans wè yonn nan mesye sa yo se yon stad mpa konnen ki stad lap ye yon pari sa li menm li pral an Europe avan li pral peye tout gade match li ga e nan pati sa tou waww li di kèt apre m fin gad match an konn sak pase gon yon otèl tèt chaje Dubai la se la m pral men nan dòmi ok ebyen Dubai pou anpil nan nou ki la ebyen Dubai sa se kote tout moun nan mond lan ta renmen vizite Se yon vil ki vrèman bèl, se yon peyi ki vrèman bèl, se yon peyi ki vrèman rich, e se la tou ki se pi gwo sant denvestisman ki gen atravè lemond pou moman m ap pale avè w kounye a la. Ebyen, ou menm ki pa t jwenn chans prezidan nan vi w, ok, m pa konnen gen nan nou k te prezidan jenès, m pa konnen, m pa konnen ki prezidan ou te ye ou menm. Ebyen la, nan PetronPay, ou kapab jwenn wòl prezidan. Ebyen wòl prezidan w lan, men kantite pwen pou w al genyen ladan l, non e pa prezidan non, souple, ekskize m, Anperè Dyamon, Pou kite prezidan an, ebyen, y ap fè w kado yon mezon di n valè 250 mil dola. Ebyen, se kantite pwen sa pou fè, ebyen, konpayi a li menm l ap mande w yon tèren e l ap enplante mezon sa pou w di n valè 250 mil dola ameriken. Ebyen, zanmi m, se sa, prezantasyon nou de Petronpay, se sa, nou esplike w li, kounye a ou menm, Wa deside kisa w panse de sa. Ebyen san pli tade nap kontinye rès la avèk chanpyon ebyen ki pral ba nou yon ti detay konsènan rès bagay yo, retire kòb, kòman w antre, kòman w sesi, kòman w sela. Ebyen chanpyon e nan enben koulè a nap ba w. M prèske anvi rele w koulè papa. Yeah gaz lan men an di petwòl lan li menm li anvayi men paske m te pote yon baril sou tèt mwen epi li tou chanje koulè cheve men donk se sak pase. Ebyen se an di ke Pale de konpayi an sèt, di moun kòman yo kapab fè kòb anndan konpayi an, men kounye a fò nou eksplike moun yo anfèt kòman y ap retire kòb yo anndan konpayi an tou. Men fason ke ou retire kòb, anfèt fason ke ou envesti anndan konpayi an se an bitcoin ou achte baril yo. Donk se inik fason ke w kapab achte yon baril andan Petrompey lòske w fin enskri. Ebyen, pou w retire kòb la tou, inik fason ki gen pou w retire kòb andan Petrompey se pa Bitcoin. Ok, Bitcoin, Bitcoin ki son kriptomonè, monè kripte, donk se se revolisyon finansyè lan. Donk m panse ke nan kèk tan ankò, donk gen anpil kòb nou pral kòmanse voye ou jete pou nou kapab sèvi ansanm avèk kriptomonè. Kriptomonè e number one. Ok, ebyen gen yon ansanm de kritè, gen yon ansanm de règ ki etabli pou ou menm ou fè retrè. Donk konpayi an te genyen nòm sa yo avan. Pou ou menm ki gen yon baril 25 dola ou bezwen minimòm 10 dola, baril 25, 50 dola ou menm ki antre ou pran yonn nan 2 baril sa yo, w ap bezwen minimòm 10 dola sou kont ou pou fè retrè. Ou menm ki nan yon baril 99 dola, w ap bezwen minimòm 25 dola pou fè retrè, ou menm ki nan yon baril 249 dola w ap bezwen 60 dola pou fè retrè, baril 499 dola w ap bezwen 100 dola pou fè retrè, baril 999 dola w ap bezwen 150 dola pou fè retrè, epi dènye baril lan w ap bezwen 300 dola minimòm pou fè retrè ok men kounye a di konpayi an pote yon modifikasyon donk ou bezwen 25 dola minimòm kounye a whatever kote w ye an pou fè retrè donk ou gen 25 dola sou kont ou fè retrè ok an bitcoin paske pa gen lòt fason pou fè retrè Ebyen, e chanpyon Louis Marcel ap eksplike kòman w kapab fè gen binè, donk sistèm nan pral nan chak minwi, li pral nan pye goch ou, pye dwa, li pral gade kote ki gen mwens mwens pwen pou l ba w 50 pousan ladan l. Ebyen, men kòman pou w genyen pwen sa yo. Gon bagay m ap di la, donk tou sezi l. Si w antre nan ekip lan jodi an, Epi donk ou antre nan bò on goch, on, on, anfèt bò goch paren ou, bò goch paren ou an gen debòdeman. Epi donk bò goch ou an, ou antre, ou tou met on moun. Ebyen, tout pwen ki tonbe nan bò goch paren ou an, paren ou met moun, moun paren ou ap met moun, w ap jwenn yo kòm debòdeman. W ap benefisye pwen sa yo. Kounye a, nan bò dwat ou, donk si w vin mete, si w pa janm mete moun, epi gen pwen k ap pase nan bò dwat ou, sa vle di gen moun ki tonbe nan bò dwat ou pa debòdeman, tou sa, Tout on pa mete moun ou pap benefisye pren sa yo. Tout on pa mete moun ou pap wè pren komanse moute nan bò kote ke an fèt ou poko enskri moun lan. Enben se lòske an fèt pou kalifye pou binè sa ke Luma, chanpyon Luma sot apik Sucre lan, fòk ou gen yon moun agoch nan ekip ou, yon moun adwat nan ekip ou e ke 2 moun sa yo fòk yo aktif. Sa vle di fòk yo achte baril ou. Pe enpòt ki baril ke yo achte a, minimòm 25 dòla ki se pi piti baril la. Donk lè sa ou kalifye, donk pou ou kalifye binè. Donk lè sa sistèm nan pral di ok chak minwi m pral nan kont misye an pou m al gade ki kote l gen mwens pwen pou m ka ba li 50 pousan ladan l. Kontra ke ou siyen anndan konpayi an, pe enpòt ou ou se yon envestisè, ou se yon senp antreprenè, donk ou vin fè, ou vin envesti kòb ou epi ou kwaze pye w anndan Petronpay, Byen ke se pa sa n konseye paske loske se sèl sa ou vin fè, donk ou pran ou pran twòp tan pou fè lajan e nou moutre sa vandredi vandredi dènye donk ki mwayen moun fè kòb pi rapid anndan konpayi an se gen binè donk epi bonis endikasyon endirèk endirèk donk ebyen kontra sa a ke ou siyen avèk konpayi an pe enpòt fason ke ou antre a ou vin fè rezo ou pa se 300 pousan donk konpayi an ou li peye w 300 pou san de envestisman ke w fè an. Ebyen nou menm kap fè rezo, nou menm kap fè rezo gen 2 baril sèlman ki gen pas pouki ladann. Donk 300 pou san de kontwòl an depi w pa yonn nan 2 baril sa yo ke m pral siye, m pral site an, Depi sistèm nan kwaze w ladan l, w a 300 pou san, donk, kontrò tou fini ak konpayi an. W ap sèlman ka fè retrè, men w p ap resevwa apren ankò, moun mèt enskri w p ap wè yo ankò, donk sa vle di ou pèdi ekip ke w te gen an, ekip goch, ekip dwat, donk ou pèdi tout. Donk, 2 sèl baril, lòske w ladan yo, sistèm nan fè paspouki pou w, ki se baril 25, Donk, otomatikman, ou pran 25 lan epi wap mete fiyèl ou, fiyèl ou ap pran gwo baril, wap benefisye e kòb wap benefisye pou ap monte. Donk, si w pa gen tan pou verifye kont ou, sistèm nan pap kite kont ou an rive 300 pousan pou yo elimine w, yap upgrade ou otomatik pou pase nan baril 50 lan. Kounya e lè w nan baril 50 lan, ou pral oblije veye kounya pou w pa rive a 300 pousan pou w gen tan upgrade e pou sistèm nan pa elimine w. Paske li di la nan nimewo 3, li di ke, donk, Yon fason pou w pa pèdi ekip ou, pa pèdi bonis, pou w pa pèdi tout travay ke w te fè deja nan ekip ou. Donk konpayi an konseye w lòske w a 250 pousan maksimòm nan kont lan, ann di ke lè w konsome 250 pousan de gen de envestisman ke w te fè an, pou w upgrade, pou w pran yon lòt barèl ki pi wo, yon fason pou w pa pèdi plas ou, pozisyon w andedan konpayi an. Donk si w nan barèl 25 lan, sistèm lan ap upgrade otomatik. lè w nan dènye barik lan ki se 1999 lan, donk ou gen obligasyon pou konsome barik sa a 300 pousan jis pou kapab reyachte l ankò, donk se sèlman 2 barik sa yo, donk sa vle di yon moun ou nan barik 50 a 999 prete atansyon byen ansanm avèk kont ou yon fason pou l pa rive a 300 pousan pou w pa pèdi ekip ou. Ok nou toujou peze sou pwen sa donk pou pèsòn pa pa fè tèt cho pou yo pa soti andan ekip sa yo menm e nan fòme an di revni ke konpayi sa li menm li peyo yo yo yo fèt de lendi o vandredi sa vle di lèm pale de revni donk se kòb ke konpayi an li menm li peyo sou ansanm de aktivite kel fè pandan semèn nan Non konpayi an pa travay, li pa peye w. Men li travay lendi ou vandredi enben li peye w lendi ou vandredi. Men sa pa vle di ke w pa fè kòb pandan wikenn nan. Enben kòb ke w fè nan wikenn nan se gen binè, bonis renouvèleman, ou fè bonis endikasyon dirèk e endirèk, donk rekonpans yo tou, donk kòb sa yo ok, kòb sa yo se lasemèn ki ap disponib. Enben. Se lendi ou vandredi ke konpayi an peye sou, anfèt, sou pataje nan pwofi li yo li fè an ansanm avèk manm ki anndan konpayi an. An di, e lendi ou vandredi, nenpòt retrè ke ou fè an, nenpòt retrè ke ou fè an maksimòm, donk, 1 è 30 minit, donk, pou kòb ou menm li disponib sou adrès bitcoin kote ou te mandel la donk nou montre kòman pou moun ko konfigire adrès bitcoin yo donk yon fason lè ap fè retrè pou kòb yo vin jwenn yo kote ou mandel la donk lendi ou vandredi si ou fè yon retrè samdi ou fèl dimanch wap tann lendi pou kòb sa li menm li aprouve poul vin jwenn ou sou wallet ou ebyen konpayi sa e ke nap pale lan ki se petronpay li se yon opòtinite ke ou menm ou pata dwe rate. Ou menm ki antre nan zoom sa la ou yon moun ki te envite w, yon moun ki tap pale de konpayi an li di konsa vin nan zoom sa pou vin tande pale de konpayi an pou w konprann byen ebyen apre zoom nan rele moun sa remèsye l di li mèsi pou opòtinite an epi tou mande li link pou kapab enskri epi pou kapab ouvri biznis ou andan Petronpé pou w kòmanse fè lajan donk nou gen 2 slogan Donk Petronpay se yon kado nwèl e ann di ke avèk Petronpay donk nou pa gen dwa tèmine ane sa san lajan pa nan men nou. Nou dwe tèmine ane sa avèk kè kontan ansanm avèk lajan nan men nou. Donk nou pap pale de monnen, n ap pale de lajan. Donk pou yon Petronpay gen anpil lajan, ebyen pa gen lòt bagay pou fè pou vin fè kòb la. Se pa gade yon lòt k ap fè kòb lan pou di ke l al lè l fè l la pral ba ou yon 50 dola. Li gen afè pa l pou l regle. Ebyen ou menm rantre menm jan ansanm avèk li e pou vin fè kòb. Pa di ke a map gade kòman misye pral avan epi donk e selon rezilta m wè ki bay donk e mwen menm ma rantre. Pa pa pa met sa nan tèt ou zanmi. Pa tann lè moun reyisi pou reyisi pandan se tan ou te ka reyisi ansanm avèk moun ki reyisi bò kote w la. Bat pou w ale menm jan ansanm avèk moun sa, kenbe men l, kenbe pye l, kenbe ke rad li. Menm kote l rive an ou menm ou ka rive tou. Donk gon bagay pou nou met nan tèt nou nou menm ayisyen. Gon bagay pou nou kòmanse travay nan may nou. Ann di ke, ann travay sou sa, menm jan Afriken ap travay sou li an. Donk se sa ke yo fè, se travay sikolojik sa ke yo fè. Si n ap re, si n ap echwe, n ap echwe ansanm. E si n ap reyisi, n ap reyisi ansanm. E ke yonn nan bagay ke m pa swete, m pa swete ke nou menm Ayisyen ki jwenn opòtinite pou n kòmanse ap fè kòb nan kesyon rezo an liy e fè kòb nan travay nou tou, nou pa baze e nou pa fokis sou yon richès demen, nou pa fokis sou yon fiti. Mwen pa swete yon lè ditou si yon ayisyen pral an afrik li pral fè touris men m pa swete ditou yon lè m tande gen ayisyen k pral travay ansanm avèk afriken an afrik paske se pou sa y ap travay pou moun ka rive yon fason pou y ap vin travay ansanm avèk yo donk yon jan donk y ap travay anfèt darachpye pou yo mete peyi yo sou yon ray ekonomik dizon nou menm nou ka fè l tou paske yo gen tèt yo gen je yo gen tout bagay tout sa yo gen yo ke nou gen yo tou. Donk nou ka travay. Ann met tèt nou ansanm. Donk si nap tra si nap echwe nap echwe ansanm e ke si nap genyen tou nap genyen ansanm menm jan ke wèm yo fèl la. Donk se te zanmiw Amèn Katòs ansanm avèk chanpyon nou e Chalson Numa. Donk nou rive nan faz kote kesyon yo e ke Yap chanpyon.
Yes chanpyon. E ya e genlè genlè ou tap pran sa avè.